Kat m bliye klem wi la. M bliye klem fredi a red. Ti mesye moute nan live nou. Ti mesye moute nan live nou. Depi nou e John Colem Morvan. Leve bonè konsa gen bagay. Gen bagay, gen bagay, gen bagay ki pase nan la Repiblik. Konn sa nap fè? Pataje live nou dim la. Te mal dèyè klim.

Bon, ti mesye m salye nou, anpil respè pou nou mesye. E, John Colin Morvan toujou ap pale avè nou, toujou di nou tout sa kap pase nan la repiblik. Lè w ap dirije l bon, ni pou ou, ni pou mwen, ni pou li, ni pou X, ni pou Y, ni pou Z. M santi te gon malè kap vini. M santi te gon malè ki gen pou vini kèlke pa. E Mèt Dorval mouri bò kot kay prezidan. Yo rive y asasinen l, pa gen ensekirite, pa gen anyen, kole kole a kay prezidan. Jovenel Moise. Epok genyen sak rele peyi cho a lepok 2019 7 fevriye Jovenel Moise lakay li pou kont li avek de twa grenn sekirite mal pa menm byen byen fome menm se zanmi kap sot a vye moto vin bay misye ti kouranm. Aktyelman la a. Actuellement la si wap mande pou Jovenel Moïse Jovenel Moïse tonbe ah bon m pa kwè moun ki ofisyèl nan la repiblik moun ki moun ki moun ki chèf nan peyi a te ka chwazi ap bay manti sou prezidan Jovenel Moïse asasine Kolonbyen, Venezyelyen, nèg yo debake kay prezidan, dron an lè, sètadi si prezidan ta ap sove pou yo asasinen l. Depi. Depi minui, medam mesye, nèg yo prepare gen kontwòl tout teritwa kot prezidan an ye a. Finalman, nèg yo atenn prezidan an, yo fann misye. Madanm misye pa gen konfimasyon si l tonbe. Men Jovenel Moïse pandan mwen menm Mavon ap pale la a, misye misye tonbe. Eske Baz Galil lè w ap travay pou li l bò sekirite? Jamè. Eske gang G9 lè w ap travay li bò sekirite? Jamè. Men sèl sa m ka di w, anpil grenn Ayisyen te gentan okouran sa k pral rive Jovenel Moïse. Paske a ment repriz yo toujou ap pran egzanp Prezidan Guillaume Sam. Jovenel Moïse tonbe la a. Gilbert Louis pa gen kesyon de eske se vre Jovenel Moïse asasinen yè swa. Ou wèm sezi men yon chiklet wap manje sou nou. Chiklet wap manje sou nou sa ta di m pa gen respè pou nou. Sou m sezi wi. Sè wò. Prezidan an, yo asasinen prezidan repiblik lan. Anbasad yo okouran, pandan mwen menm mwen avè nou nap pale la, anbasad yo okouran, a 4 è di maten. Jis an Espay yo rele m la pou di m men anbasad potko janm konnen anbasad konnen katrè di maten. Yo fann tèt Jovenel Moïse. Baw! E m pa konn kot sekirite misye te ye. Misye ap dòmi a madanm ni. W ap viv nan yon peyi chaje nèg ki gen mwayen nan men yo. Chaje gang. Chaje nèg wap fè mal nan larepiblik, ou fè Venezuela mal, ou fè yon pakèt ti peyi nan rejyon an mal ou pa menm rann kont si w fè enmi. Ou pran kòb yo gaspiye epi wap blanchi yon ta de lòt nèg. Wap fè enmi ou pa janm konn si w fè enmi e enmi misye fè yo se enmi k plis pwisan yo. Pou li menm, se mache blanchi kowonpi Pòtoprens li panse e kowonpi yo k pi danje, se blanchi Lamòt, se blanchi yon pakèt vòlè minis, se ba yo dechaj depi 91 pou no jou epi konsèy dè minis. Peyi pa dirije konsa, peyi pa konn dirije avon sèl moun. Wap dirije avon sèl ou menm, men yo asasine w sa vle di w pa anyen. Lè w wè boulva devan w, se lè sa pou w pran rekil. Lè w wè w ap dirije, se ou k mèt mèt, se ou k fè mare, se ou k ap tape, yo tape w. De fason otomatik. E sa fè m mal. Se yon nèg m te bezwen wè k pou pa prezidan, kòm pou l wè kòman yo pral imilye l. Men asasina misye pa piti nan. Jovenel Moïse gen gwo dosye nan menn. Jovenel Moïse bay diyiye moun. Ou gen enmi nan la repiblik zanmim. Pa panse neg yo patap manje w. Neg yo k manje w. Neg kap asasine w nan l konn manje avè w, li konn bwa avè w, li konn chanm ou, li konn kote w kouche. Neg ki vin e defann ou an. kay ou anpil ou te ka dòmi anba nan sousòl ou te ka dòmi yon lòt kote kounya pale kote sekirite prezidan te ye pale kote sekirite prezidan Jovenel Moïse te ye ministri yo jounen jodi a la kisa k pral tonbe la eske kounya n ap tann sanbasad ki pou ba nou moun ki pou dirije peyi a L'affaire de Jovenel Moïse c'est du passé Kounya la n bezwen Ayiti Nou bezwen jèn gason jèn fanm ki pou dirije Ayiti Epa epa ti malpwòpte eskize l'expression medam mesye granm maten sa a Epa ti malpwòpte minis sa yo k gen la a ti kokorat phtk k pou ap vin di nou men peyi Epi pandansetan men sa yo fon prezidan nan figi nou tout la a Lè map gade deto lè map tande detonasyon yo Wap gade drone k anlè Men rivren yo la. On prezidan ap asasine. Tout moun nan zòn nan. Koman w fè yo ap anrejistre pil katouch sa yo. Yo sou kamera. Kout fil pa fèt agoch. Kote Dimitri Hera? Kot palè nasyonal? Kot ISGPN? Kot kat sim? Kote nèg yo nan moman w menm yo pral egzekite prezidan an? Epa de bri k pa fèt. Depi sou premye grenad la. Epa ti grenad wi medam mesye. Nèg yo itilize grenad, nèg yo vin an dron, nèg yo vin ak yon pakèt bagay pou yo asasine Jovenel anndan an. Jovenel tonbe, e pa blag kap pale avè nou la. Yon prezidan an fonksyon ki pa gen parleman, ki pa gen anyen kòm, pa gen pouvwa jidisyè, se sèlman prezidansyèl la gen kòm pouvwa, m pap menm pale de ekzekitif. Paske minisyon pa anyen yon mèd e sa jovenel di k pase ak pase avèk nèg cherif abdala avèk loran lamòt men ni ou prezidan la repiblik ou tonbe nan figi tout moun la bann ti jounalis kokorat bann ti jounalis vòlè bann ti jounalis grapyay bann ti jounalis e sousou. Maten midi swa nap manje kòb on prezidan nap fon seri de tenten kounya jounen jodia la pa gen prezidan n la vre sa sa fè n te met tèt ansanm nou jere peyi n mò jovenel moïse se mò k pral plis regrèt pou tout vi l sa vle di pou dosye m konnen m gen nan men m pou ayiti kòtouni jounen jodia la se nan jovenel moïse nou voye m pou dosye m konnen m gen la pou m al frape plita kounya la nou kraze afè m nan men m kounya nou lage m nan lanmò bagay jovenel moïse. Lè Ayiti Kòtoni ap pale, lè John Colem Morvan ap pale nèg yo, yo p ap janm ka konprann ki refleksyon m ap fè a, ki sa m ap panse mwen menm. Lè Ayiti bon, li bon pou ou, li bon pou mwen, li bon pou li, li bon pou yo. E sa nou p ap janm ka konprann nan. Lè m fè yo, yon seri de ti kokorat menm, vin anba live mwen ap joure, enben sa gen kòb la Dimitri Vorbe la fèt tonbe nan men l, kòb lòt la fèt tonbe nan men l. Lè Ayiti bon, li bon ni pou ou zanmi m k ap dirije paske ou pa janm an sekirite vre. Lè ou gen pouvwa a nan peyi Dayiti, menm si ou te prezidan darepiblik, se lè sa a pou plis pè tèt ou. E lè sa a ou an ensekirite zanmi m. Nèg ap ba w kout lame moute. Ou nan dyab. Yè m ap fè yon refleksyon avèk yon nèg. M di sanble n panse Jovenel Moïse la son ti bagay piti l ye. lè n ap pale sou bagay Carl Dieudonné bay Rony Celestin an. M di si gen yon mèt dyab nan peyi a se Jovenel Moïse li ye paske m te okouran a via imaj seremoni misye te fè lè 19 lè 19 bèf blan avèk nèg Prophane Victor yo avèk Ariel Jean Charles. Ou konprann fè tout militan ap dòmi entèt. Jovenel gen gwo dosye nan men l zanmi m. Gwo dosye dan la repiblik nan men l. E misye son nèg ki pè tankou chat pandansetan li fè li fè w montre w se yon gwo toro li ye epa epa jounen jodi a kot prezidan w nan. Sa grav! Bon se grav sa k pase a wi prezidan peyi w y asasinen l sou plas ki peyi Ayiti pandansetan w ap achte figi anbasadè maten midi swa aprann pa achte figi anbasadè travay pou peyi nou kot madam Sisen. Kot di, kot responsab bini an ki toujou ap di jenèv bay peyi a sekirite? Kote tout sa ki toujou ap radote yo? Kot anbasad yo nè e e fanmi fanmi G5 oubyen G6 e e anbasadè ki federe yo a? Menm jan yo moutre jenèf ki kòman pou yo met tèt yo ansanm nan. Kò kò gwoup kote nou? Yo asasine Jovenel nan figi nou. Nou renmen l konsa, n ap tire privilèj nou de li konsa pou jere bagay entènasyonal nou pou nou nan loni, nan OEA, kont Venezuela. Espanyòl wi k vin touye l nan atè a la. Se nèg k ap pale panyòl avèk yon anglè k pa rafine, avèk yon anglè gwo aksan. Ebyen se yo menm ki vin asasine prezidan la. Atenn prezidan de la repiblik mwen. Kot premye kot premyè baraj la, kot dezyèm baraj, kot twazyèm baraj, kot katriyèm baraj avan w atenn prezidan an? Konplo a twò rèd mesye. Gade Mario Elize k ap mande si prezidan an mouri vre. Sa vle di se se pou yon blag live sa fèt la a pandan mwen menm m avè w n ap pale la a? Anvan m fè live sa se se chèche konfime a tout pwòch misye a pou nèg ki nèg ki manke vin nèg nèg ki chèf nan peyi a. Ou pral pran peyi m nan la ou pral lage l nan moman nan moman difisil sa nan kriz aktyèl la la nou pral pran peyi m nan pou nan lage l nan men bay bay Ariel Ariel jan l rele a. Sak pase la pi red kon tranbleman de tè medam mesye. Gade 2 zè di maten wap gade yon seri de ti video. Mwen pran bagay yo mpanse e di ye ki vin pran gwo baron nan zòn nan map gade. Fè kout fil rele minis yo, yo tout ap domi. Rele a goch rele a dwat, yo tout ap domi. Rele nèg a goch rele nèg a dwat, tout ap domi. Oh se lè m rele yon gwo torian ki nan bouda kay prezidan an. Oh misye di m monchè e pa di ye. Konfimasyon li ka ban mwen se ke Martine Moïse nan lopital kanapevè li pran bal. M di enben e pa avantaj si e di ye l pa di ye pa ta pral nan touye madan moun prezidan bagay konsa. Misye voye detonasyon yo ban mwen lè m ap tande son bagay sa yo m di si se Si se pa moun prezidan pa gen pa gen mwayen pou misye vivan. Se la misye voye imaj anlè m di oh oh. Sa fèt la atè a la. Sa fèt la atè a la. Epi epi pou bon m pral wè si Ayiti pap chanje. Gen bagay ki rive se pou Ayiti chanje, gen bagay ki rive se pou nèg pa sousou ankò, gen bagay ki rive se pou nèg sispann plenyen, gen bagay ki rive se pou nèg sispann ranpe. Nou twò sousou. Peyi pa fèt konsa. Prezidan dominiken an pa ka asasinen la a. Yon sèl je l ka asasinen. Pandan l al nan meeting, de twa nèg ret anfas li koko. Antre ka yon prezidan, fann tèt li a bal. Men sa yo di w lè e ti nèg nwè ou ye. Ou sot tande. Mwen m toujou di nou m panse Jovenel Moïse pral bay tout kowonpi kou trèt lap fin pran pouvwa a avè yo epi l pap dirije avè yo l pral bay yon leson nan larepiblik sa sa fè w jounen jodi a la w pat nan janm nan radotaj jounalis sa sa fè jounen jodi a la a ou te envesti nan ou fè jèn gason jèn fanm

Wap leve pèp kont yon seri de nèg ki swadizan gen kòb pandan se tan menm nèg ki gen lòt gen kòb yo menm yo se alye w, ale di w ou gon bò wap bere epi e menm kowonpi yo menm gang yo epi yon lòt gang menm poutèt li pa tèlman nan kò li pa dakò avè w ou fann yo epi wap pase moun nan betiz tout la sèt jounen. Enben vwa w wap rete wap rete nan listwa Ou ta pral ret nan listwa kòm nèg ki poubèl de listwa, kòm prezidan ki pase nan poubèl de listwa. Men kounye a ou ret nan listwa kote yo pral ekri prezidan an fonksyon kèlke mwa pou l al fè wout li e manda l fini depi yon bon bout tan. M garanti w si Jovenel Moïse t ale lè manda l fini an l pa t ap tonbe. Kisa fè pil milyon yo? Kote pil milyon yo pral pase la? Kote pil milyon jovenel fè yo kot yo prale m bezwen yon moun dim kote misye prale ak pil milyon yo kounya pou les engra travay pou peyi lè w travay pou peyi l bon pou ou l bon pou mwen l bon pou pitit ou li bon pou x li bon pou y jomalie andèy nou wè Jean Malie an dèy pandan mwen menm m avè w n ap pale la. Lòt ti gason an l an dèy la. Pil byen Jovenel Moïse yo, lèzengra pral jere yo, Martine Moïse, tèl bagay, anyen k serye. Pa batay, pa travay pou pòch nou mesye, travay pou peyi. M p ap rete avè nou non. Eskew konprann? M pap rete avè nou. Tout 9000 moun ki nan live BBJ entènasyonal yo, nou pral, nou pral, nou pral, nou pral jere plis, plis detay, plis enfòmasyon sou kesyon kòman bagay sa prepare, kiyès ki dèyèl, ki kote, kote mèsenè yo fè, kiyès ki ba yo wout pou yo pase. Kon nou pral, nou pral jere tout bagay sa yo. E, e aktyèlman la tout minis okipe nèt, tout minis nèt! Talib la menm menm menm menm tout sa pèl koko koko koko koko ale di sa yo pral fè youn ta lè a map pale li dim ke men sa yo t anvi fè a yo t anvi touye prezidan yo touye l e pa sa e pa vrèman yo t anvi touye prezidan e pa konsa se se se politik kap fèt. Pou moun lap bon an nap wè pou kiyès lap bon. Sa fèm plezi mezanmi kem al chèche plis enfo pou nou e map vin a tout detay pou nou a Haiti Kòtouni pli ta e a byento.